Frèm ak sèm yo bonjou kòman nou ye Jodi a se dimanch kòm a labitid chak dimanch avèk zanmiw sèvitèw Orestal Michel nou pral pataje ansanm evanjil 28 tièm dimanch tan òdinè ane C a O non papa a ak pitit la ak lespri sen an amèn. ak de kontriksyon, Bondye, mwen mande w padon pou tout peche mwen fè w, paske ou se Bondye mwen, ou se mèt mwen, ou se papa mwen. Peche m fò lapèn, mwen merite pinisyon, tanpri papa fè mwen gras, Yon lòt fwa ankò, mwen pwomèt ou, m ap fè tout sa m kapab pou m pa rekòmanse ankò. Amèn. Lavyèj Mari, manman nou, tanpri fè kè w kontan. Ou menm ki plen lagras, Granmèt la avèk ou. Li beni w pase tout fi, epi l beni Jezi, pitit ou fè a. La vyèj Mari ou sent, ou se manman Bondye, nou menm nou se pechè. Lapriyè pou nou jodia ak lè nou prèt pou nou mouri. Amèn. Viv Papa, viv Pitit la, viv Lespri Sen an, depi nan kòmansman, ni jodia, ni toulejou, e pou toutan k ap gen tan. Amèn. Frè m ak sè m yo, yon lòt fwa ankò, Pran ti chèz ba ou, pran bousòl la, sèvitè ou, zanmi ou, Orestal Michel, pral pataje ansanm avèk ou Evanjil ventuityèm dimanch tan òdinè ane C a. Lwanj pou Bondye, li menm ki gen bon kè.

Tèks sa a fè n konprann ke Bondye pa beni nenpòt moun. Bondye pa beni nenpòt moun. Ki moun Bondye beni? Se moun ki koute pawòl li e ki mete l an aplikasyon, Bondye beni l. Lik chapitè 11 vèsè 28 Ou menm k ap koute m la a, kèlkeswa kote w ye a, kèlkeswa aktivite ke w ap fè a, èske w vle Bondye beni w? Siw ta renmen Bondye beniw, ou gen kòm devwa, koute pawòl li epi mete li an aplikasyon. Luc chapitè 11 vèsè 28. Frèm ak sèm yo, pran ti chèz ba ou, pran bousòl la, sèvitè ou pral li pou ou evanjil 28 èm dimanch tan òdinè ane C a. Li sòti nan Luc chapit 17 vèsè 11 a 19.

ke ba nou lave bwavo pou li. Frè m ak sè m yo, men bòn nouvèl Jezikri selon Evanjil Sen Lik. Louwanj pou ou, Granmèt! Lik, chapitre 17, vèsè 11 a 19, li kòmanse konsa, Vwala! Pandan Jezi t apral lavil Jerizalèm, li te pase nan yon vil yo rele Samari. Vil sa a, li te toupre avèk Lagalile. Etan li t ap pase la, te gen yon foul moun ki sot nan bouk lan. Te gen dis mesye pami yo ki te gen movèz lespri sou yo, yon maladi ke yo rele maladi po ki t ap touye yo maten, midi e swa. Pandan Jezi t ap pase a, yo rele byen fò, yo di, Direktè, tanpri, gen pitye pou nou! Lè sa a, Jezi voye zye li gade yo, li di yo konsa. Al prezante tèt nou devan pwofèt yo. Al prezante tèt nou devan apot yo. Al prezante tèt nou devan pwofèt yo. Vwala, etan yo t aprale, yo geri. Men, se te yo dis. Genyen yonn ladan yo ki retounen vin chante lwanj ak konpliman pou Bondye. Lòt nèf yo, yo pa retounen. Grenn ki retounen an, retounen l retounen, li lage kò l atè nan pye Jezi, li bese tèt li byen ba, li di l konsa, Mèt, mwen di bon ou mèsi anpil e m vle fè lwanj ak konpliman pou Bondye. Jezi di, Ou menm, ou se yon moun Samari. Epi Jezi pale, li di, Èske toule dis mesye yo pa t geri? Ki jan fè se ou menm, kòm etranje, moun peyi Samari, sèlman ki retounen? Kote lòt nèf yo? Poukisa yo pa vini tou pou yo fè konpliman pou Bondye? Epi Jezi di yo, Ou mèt leve, ale. Se pa mwen ki geri ou, men se lafwa ou nan Bondye ki geri ou. Se lafwa ou nan Bondye ki sove ou. Leve, ou mèt ale. Se pa mwen ki geri ou, se lafwa ou nan Bondye ki geri ou. Pawòl ou yo, Granmèt, se laverite.

Jodi a, se ventuityèm dimanch tan òdinè ane se. Nan sis dimanch ankò, tan òdinè ane se a ap fini. N ap gen chans pou nou antre nan yon lòt ane ki pral ane A. Nou konnen kòman. Litiji Legliz lan divize tèt li an twa ane. Ane A, Nou li Evanjil Matye, Ane B, Nou li Evanjil Mak, Ane C, Nou li Evanjil Lik. Nou konnen genyen sèlman kat Evanjil, pa plis ke kat, Matye, Mak, Lik, Jan. Men gen twa ane, youn pou chak Evanjil, nou pa chwazi yon ane pou Evanjil Sen Jan, Paske, Evanjil Sen Jan, yo rele sa Evanjil Sinoptik. Sa vle di, li rezime twa lòt Evanjelis yo. Si ou li Matye, Mak, Lik, se tankou ou te li Jan. E si ou li Evanjil Sen Jan, se tankou ou te li ni Matye, ni Mak, ni Lik. Se poutèt sa ki fè, pa gen yon ane pou Evanjil Sen Jan, li gen sèlman twa ane, Ane A, Ane B, Ane C. Rete sèlman sis dimanch ankò pou ane se a fini. Sa vle di aprè trannkatriyèm dimanch tan òdinè ane a l ap fini n ap gen yon lòt ane k ap kòmanse. E dènye dimanch sa a, yo rele li yon fèt Kriswa. E lòt dimanch ki pral fè ane a kòmanse a, l ap rive ouvri ak yon nouvo tan k ap rele tan Lavan. Nan chak ane yo, se konsa sa kontinye fèt. Vwala! Jodi a se ventuityèm dimanch tan òdinè ane se, e evanjil la ekstrèneman espesyal, nou kab ap wè sa, li pale de pwisans lafwa, nou ka wè kisa lafwa fè. Lè yon moun kwè nan Bondye, lè w gen lafwa nan Bondye, pa gen bagay Bondye pa ka fè. Evanjil dimanch pase a te pale de lafwa, m pa konn si nou sonje sa. Kisa dabò lafwa ye? Nou te defini lafwa ba ou, Lè nou li ansanm nan Ebre, chapitre 11 vèsè premye, li ba w definisyon lafwa. Lafwa, se kwè san ke ou pa wè. Se espere yon bagay k ap vin jwenn ou, menm lè ou pa konnen kote l ap sòti. Sa, se eksperyans lafwa, se sa moun ki gen lafwa yo kwè. Eske n ap sonje evanjil la, jan m te di l la, nan pòv Laza, 2 dimanch de sa, pòv Laza avèk pwofèt yo. E, nonm rich lan t ap rejwi, li t ap pran plezi l. Pòv Laza te nan mizè. Men, apre yo toule de te pase ansanm, Laza t al rejwi dan leparadi e nonm rich lan t ale nan lanfè. E nonm rich lan te poze Abwaram yon kesyon, Tanpri, di Laza, di Laza, Pou la di frèm yo ki dèyè ya nan ki mizè ke mwen isit lan konsa ya konvèti Abraham te di si pwofèt yo si prèt yo ki la sèvitè Orestal kap di levanjil la chak dimanch lan epi ki toujou repete moun ki koute pawòl Bondye ki mete nan aplikasyon Bondye benil si w pa tande moun sa yo. Menm lè yon mò ta leve, ou p ap janm kapab tande l. Jounen jodi a, nou pral wè nan fen evanjil la, kote Jezi ap di nonm ki te kase tèt tounen vin jwenn li an, Se pa mwen k geri w. Jezi deklare, Se pa mwen menm ki geri w, se lafwa w ki geri w. Jezi di, Ale jwenn pwofèt yo. E moun yo pran direksyon dirèkteman, y al jwenn pwofèt yo. Sa. Non m Richard te di pòv Laza te mande Abraram favè pou Laza al fè a e se li menm Jezi di nèg yo ale e yo pa fè tèt di y ale pandan yo te sou wout yo vin geri e se yon sèl ki tounen vin jwenn Jezi pou l ap di l mèsi pou l ap chante lwanj pou Bondye sa se pwoblèm se mirak lafwa yon moun ki gen lafwa pa gen bagay ke ou pa kapab fè e sa k pi bèl nan evanjil lan. e ki enpòtan, chak fwa Jezi ap pale, li pale de Samari. Sa vle di, kòman fè se ou menm sèlman, kòm moun Samari pami dis yo ki retounen vini, pami lè dis, e se ou menm sèlman nan moun Samari ki retounen vini pou di Bondye mèsi? Samari, nou te kapab di se la ki bay moun ki gen bon kè, moun k ap sèvi Bondye, Moun ki vle rapwoche yo bò kote Bondye. E se sa Jezi di, Ou menm, kòm moun Samari, kòm etranje ki tounen vin di Bondye mèsi. Nou ka remake tout sa k ap fèt ki bon, prèske tout sa ki vle di bon, soti Samari. Èske n sonje? Nonm ki te soti Jerizalèm, ki t ap desann Jeriko a, yon pil asasen kwaze l, yo kraze l anba kou, yo maltrete l, yo trifonnen l. Yo kite l prèt pou l mouri. Chak moun k ap pase, yo wè l, yo meprize l. Yon moun peyi Samari pase, li wè l, kè l fè l mal. Li pran l, mete sou cheval li, li mennen l lopital, li depanse kòb li, epi l di, 'Pran swen l. Se yon moun peyi Samari. Sa vle di. Moun nan peyi Samari se moun k ap sèvi Bondye, se moun ki konn enpòtans Bondye, se moun ki konn sa e rele imite. Moun sa yo, yo fè yon sèl antre yo menm pou yo sèvi Bondye jan sa dwe fèt la. E jodi a ankò nan Evanjil la, nou wè kote nonm Samari a tounen vin di Bondye mèsi. Kesyon n ap poze tèt nou, poukisa? Lòt 9 yo pa vin di Bondye mèsi paske yo tout yo geri. Se kòlè. Ògèy. Ògèy avèk kòlè ki fè moun sa yo pa t retounen vin di Bondye mèsi. Moun ki leve tèt li, y ap bese l. Moun ki bese tèt li, y ap leve l. 9 mesye sa yo, yo leve tèt yo. Yo pa yo menm ki pral bese tèt yo devan Jezi pou y ap di mèsi. Se yon bagay ke yo te dwe genyen, ke yo jwenn. Kounye a, li pa enpòtan pou y ap di Bondye mèsi. E se sa. Se sa, nou wè. E lafwa se yon kle enpòtan ki pou ouvri pòt la. Nan dènye tèks Evanjil la, Lik chapit 17, vèsè 19, li di konsa, Pèsòn. Pa kapab sove si w pa gen lafwa. E se sa, lafwa w ki pou sove w. Nan menm Ebre, chapitre 11 an, vèsè 12, li di men ki kalite mèvèy lafwa a fè, Lafwa w kapab fè ou sove. E se avèk lafwa nou kapab fè tout sa ke nou dwe fè. Nan Labib, gen anpil moun, anpil egzanp. de moun ki gen lafwa e kijan lafwa fè kichòy nan lavi yo. Nou gen anpil istwa moun ki gen lafwa e lafwa yo sove yo. Lafwa 10 mesye sa yo fè ale pou y al vin pwofèt yo. Se vre yo gen lafwa, yo sove. Men, gen nèf ladan yo ki te manke lafwa. Manke lafwa pa vle di pa gen lafwa, men li gen yonn ki te kase tèt tounen vin jwenn Bondye, paske li wè l te enpòtan pou l te vin di Bondye mèsi. Annou pran kèk moun ki gen lafwa byen rapid pou n moutre w kijan de mèvèy lafwa fè nan lavi yo. Sou kwa Jezi an, yo kloure l, li pral mouri. Tout moun ap joure l. Yo krache nan figi l. Yo pèse bò kot li. Lawon goch ap joure l. Lawon dwat pran lapawòl pou l defann Jezi. Li di nou menm, se sò nou n ap peye. Men nonm sa a pa fè anyen ki mal. Bèl mèvèy, sa se mèvèy lafwa. Avèk lafwa lawon dwat, li sove. Jezi di Ky, Jodi a menm, ou pral nan Paradi a avè m. E pa mwen ki di l, e pa mwen ki fè l, men se lafwa ou, se paske ou kwè nan mwen ki fè ou di sa. Jan chapitre 17 Jezi di, Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le Paradis. La on dwa t sove avèk lafwa. Sa a, s on gwo mèvèy! lafwa ta rive fè. Jaryis te gen yon sèl pitit fi ki te dwe mouri. Tout moun ap kriye, tout moun rele anmwe. Yon bèl pitit fi ki rele Talita, lè l kwaze avèk Jezi, li di, Mèt, si ou te la, pitit mwen pa t ap mouri. Jezi di, Èske ou gen lafwa? Li di, Wi, Mèt, mwen gen lafwa. Epi Jezi di, Vin ale. Moutre m kote ou mete kò Talita. Jairus al moutre Jezi. Jezi leve Talita, li di, Talita koumi! E tipit la leve, kanpe sou de pye l. Lafwa fanmi Jairus jwenn lavi pou pitit yo a. Yon moun ki gen lafwa, pa gen bagay ke ou pa ka fè. Mat ak Mari te gen yon frè yo ki te malad byen mal ki rele Laza. Kòm Jezi se te zanmi yo, yo voye chèche l. Lè l vini, Laza te gentan mouri. Yo di, Mèt, si ou te la, frè m nan pa t ap mouri. Jezi di, Èske nou gen lafwa? Yo di, Wi, mwen gen lafwa. Jezi di, Vin al moute m kote yo mete kò a. Malgre yo di l gentan gen kat jou deja, Jezi di, Èske m pa di ou si w gen lafwa, pa gen anyen Bondye pa ka fè? Y al montre Jezi kò a. Jezi leve Laza. Sa se mirak, mèvèy lafwa. Tout se lafwa k ap pale. Mat ak Mari jwenn delivrans pou frè yo a paske yo te gen lafwa. Nan delij lan, Noye ap preche, pèsonn pa vle tande l. Bondye wè Noye gen lafwa, li rele l, li di l, Poutèt lafwa ke ou gen an, m ap sove ou. Avèk tout fanmi ou. E se konsa, Noye pran fanmi l, antre nan lach la, li sove yo, tout lòt moun yo disparèt, tout sa yo se mèvèy lafwa. Evanjil dimanch pase a. Kote apot yo t ap mande Jezi ba nou plis lafwa? Nou gen lafwa, men nou bezwen plis lafwa. Frè m ak sè m, ou menm k ap tande m la, nou konnen ke ou gen lafwa. Nou kwè ke ou gen lafwa. E jan m te di dimanch pase a, kèlkeswa moun gen lafwa. Vodouyizan, kèlkeswa sa w ap fè a, ou gen lafwa. E paske ou kwè ladan l ki fè w ap fè l. Men lafwa ke n ap pale a, se lafwa an Jezikri. Ann mande Bondye, nan konpasyon l, pou l ba nou lafwa, pou l ogmante lafwa nou. E konsa, nou va rive viv yon lavi tou nèf, menm jan avèk nonm ki retounen vin fè konpliman pou Bondye a, ki pran konsyans e se Bondye sèl ki kapab delivre l, e l vin chante lwanj pou Bondye. Avèk lafwa sa a, nou kapab fè de choz. Kèlswa pwoblèm nou genyen, n ap soufri, n ap mande Bondye yon bagay li poko ba non, pran pasyans, n ap reyisi avèk lafwa. Ke Bondye beni nou, pase yon agreyab joune, n ap wè lòt dimanch si Dye ve, nan ventnevyèm dimanch tan òdinè ane se a pou nou kontinye viv evanjil yo. O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an. Amèn. Lwanj pou Bondye, li menm ki gen bon kè, li menm ki renmen nou pou tout tan gen tan. Frè m ak sè m yo, pase yon agreyab joune, ke Bondye beni nou, n ap wè a la pwochèn. Bon dimanch e bòn semèn. Se te zanmi nou, sèvitè nou, Orestal Michel.